Nou di bonjou e bonswa a YouTube, depandamman ki kote e ak kilè wap tande nou, non pam se Robert Louis, yon lòt fwa ankò nou avèk ou sou chanèl kanal pam TV. Jodi an nou pral fon ti pale de dola, sitou isi. o Brezil. Sa vle di, mwen gen zanmi m sa a ki fè yon transfè jodi a nan Unitransfer, kote li peye 594 reais pou li voye 101 dola 50 Ayiti.
Bon, mwen renmen sa m te kapab tou. Pliske janm wè dola a ye nan nan peyi brezil nan moman la eske nan mou an paw la ke ou te vini an eske dola a te plis ou mwen. Bon nan moman ke mwen te vin e brezil avèk kounye an bagay yo vrèman diferan kòman yo diferan mwen te antre e brezil dan lane de 2012. a 2013, de fen 2012, 2013. Lè mwen te rive isi, bagay yo te vreman vreman bon pou Ayisyen. Mwen di l te vreman bon pou Ayisyen, sa pral depan nan moman ke nou ye la kounye an, jan bagay yo vin ye. Men malgre sa, lè m te antre isi, nou t ap plenyen di peyi an pa bon, peyi an pa ofri anyen, dola twò chè. Konprann? Se pa kote pou moun vini. Men jodi an mwen wè li vin menm jan yo konn di l la, li vin 4 fwa pi mal. Lè mwen vin isi, e yon ayisyen te kapab ap travay 1500 riyais a 1600 riyais pa mwa. La a n ap pale yon ayisyen ki p ap travay sou pwofesyon li, ki se li fè sèvis jeneral. Oubyen li li son oksilyè, li son oksilyè. Konprann? E ayisyen sa a te kapab touche 1500, 1600 reyaj. Konsa tou gen ayisyen ki t ap touche 1400 reyaj. Men pou yon ayisyen ki te gen pwofesyon nan men l pa egzanp, ki konn travay oubyen ki ap poze seramik oubyen ki te jwenn yon bon travay tou, paske gen travay ki bon tou nan peyi an,

Pou te voye 100 dola ameriken Ayiti, ou t ap bezwen 200 reyaj pou te voye 100 dola ameriken Ayiti. Sa vle di, si yon moun t ap travay 1600 reyaj, egal li t ap travay pou 800 dola ameriken, isit o Brezil. Men fòk mwen di w tou, kay pa t chè, manje pa t chè, Ayisyen te konn ekonomize nan ti kòb yo te konn ap touche an. Paske alepòk, Lè nou chak moun mete 50 reyaj, n al fè yon konpla pou 200 reyaj pa egzanp nou 4 moun, nou pa ka pote manje sa yo. Ou konprann? E nou konn gen manje menm pou n fè mwa. A lepòk sa a tou, ou konn ou konn pa gen manje lakay ou, se gade w gade w wè brezilyen ap pot manje lakay ou, pot sa w bezwen ba ou. Ou konprann? Jis kounye gen kote ki gen sa. Men. Ayisyen pat konn depanse. Depanse ayisyen se pou te man, e se pou te met rad sou ou, mete bagay fre sou ou, peye kay. Ou konprann? Ou te konn ap peye bil tou. A lepòk tou, fòk mwen di ou byen, nou pat twò tankou, e, e, di nou gen entènèt, nou t ap peye entènèt lakay nou bay, a lepòk sa yo. Nou te, sèlman nou te konn peye dlo, nou te konn peye kouran. Apre sa, plis mwa kay la, ou konprann? Lè sa ayisyen te konn fè yon bon ti kòb. Men nan moman n ap pale la kounye an, e nan epòk sa a tou, fòk mwen di w sa byen, isit o Brezil ou te bezwen 200 reyals pou gen 100 dola ameriken, Ayiti a lepòk ou te bezwen omwen de 4000 a 4500 goud pou te gen 100 dola ameriken. De la nou wè isit. Jan ke dola a monte isi an, e kòm si li monte 3 fwa pli de jan ke l te lè m te vini. Ayiti tou, li monte de 3 ou 4 fwa pli de jan ke l te. Sa vle di, pou mwen e pa yon, e pa gen yon diferans antre nou menm k ap viv isi avèk Ayiti. Rezon dola a monte Ayiti, li monte isit Brezil. Si nou te konn ap fè omwen mil dola ameriken isi, Brezil nan epòk pa m nan. Kounye a jan dola a monte a, o mwen w ap fè 400 dola ameriken, 500 dola ameriken w ap fè. Imajine w, yon moun k ap travay pou 1600 reyach isi, 1400 reyach, kounye a konbyen kòb l ap fè? Li fè 300 dola ameriken. Konprann? Bon, li pa menm 300 dola ameriken paske ou ap bezwen prèske 600 reyach pou gen 100 dola. Ou ap travay 1600 reyach isi, ou travay 200 e pik dola ameriken. Ou konprann? 280 dola yo. La, li pa vo anyen. Men, ti espwa ke ou genyen, se paske tou li chè an Ayiti. Lè ou voye 100 dola Ayiti, o mwen, li monte tou, ou fè yon ti kòb. Malgre li pa ka achte an Ayiti, tout bagay chè Ayiti. Aliman yo vreman chè. Men kanmenm, lè li monte Ayiti a, li fon ti ede, ou menm kap viv Sendomeng, Chili, Brezil, e kèk lòt peyi ankò ki pa... ou pa travay pou dola, sa vle di lè sa, li fon, li fè yon, pa egzanp, ou santi ke li monte isi, li monte Brezil, o mwen, pa gen yon gran diferans, ou konprann sa m vle di w la? Jodi an, pandan n ap pale an la, dola, li monte nan tout mond lan, non sèlman se pa Ayiti, Sèlman, men yo monte nan tout mond lan. Pou w santi w alèz nan moman la, sof ke w ap, sof ke w ap travay pou dola, w ap travay nan yon peyi ki peye dola. Ann imajine w byen, jodi an, menm, menm se ewo a dola a pase devan ewo a. Lè dola a pase devan ewo a, pa egzanp, moun k ap travay Lafrans yo tou, yo menm tou yo nan kriye. Ou konprann? Yo nan, paske yo pral bezwen, e, ewo a te plis ke dola a alepòk, kounye a dola a pase sou li, malgre pa gen yon gran diferans lè l pase sou li a, e ka gen yon de twa kat Men epa anpil ki pase sou li Men li pa byen bò kote yo an tou Èske ou konprann? Li pa byen bò kote yo an Sa vle di jodi an yon moun ki vin isi Moun nan Li gen rezon l pou l dekouraje E sa ki koz gen anpil moun ki oblije ap pran wout lan Pou ale Panama De Panama yo pran pou yo ale Costa Rica, lòt peyi pou yo ale Etazini, se paske pa gen yon gran lavi isi. Ou konprann? Sitou moman an travay e pa fasil, ou konprann? Sa vle di, e ankò si w pa t gen yon pwofesyon bay sa yo, sa vle di, w ap santi w pa alèz. Menm moun ki gen pwofesyon an k ap travay pou yon bon ti kòb isi, li santi l pa alèz. M pa menm bezwen di w pou ou menm ki vin isi. Aktyèlman la, gen Ayisyen k ap travay isi. 200 dola ameriken. Bon gen ajan ki travay plis ke, mwens ke 200 dola le mwa. Ou konprann? Men ki kote l pa bon? Kote l pa bon, se lè ou gen yon fanmi w gen pwoblèm an Ayiti, oubyen ou gen yon zanmi w ki rele w, ou te zanmi avè l depi tan, ou wè konbyen l te ye, li rele w di l gen yon pwoblèm, èske w ka ede l? Oubyen, èske w ka voye yon 100 dola pou li? Ou konprann? Èske w ka voye yon 50 dola pou li? Bon moun pou jwenn kòb sa a, avèk ti kòb wap touche wap peye bil ou nan entènèt ou nan kay ou nan dlo ou nan tout bagay sa vle di l difisil ou konprann alò la e jan de peyi sa yo m mèt di w yo prèske fè yon nèg arive pèdi yon bon grenn zanmi w an Ayiti bon m oblije di l pase gen de zanmi w gen Ayiti oubyen kèk kote si l ta di w li fè yon jès ansanm avè w pou w fè yon jès ansanm avè l ou pa kapab menm ou li ta menm panse se vle ou pa vle. Ou konprann oubyen se paske depi ou kite peyi an ou pa sousye de zanmi ou te gen ankò Ayiti oubyen gon fason yo di ou depi yon nèg kite Ayiti li pa gen zanmi ankò zanmi an se men se pa janm vre sa pral depan jan bagay yo ye pou ou. Bagay yo pa fasil. Bagay yo pa fasil. Dèfwa ou gendwa menm pa ka manje ou gendwa menm pa gen manje lakay ou. Konprann freo bil kay la fok ou peyel ayiti ala ti peyi bon ayiti imajine ou byen mèt lan lèw fin benyen menn ou chita anba pye mango a apa ou fin manje mango ap tonbe demen si Dye ve ankò ou konn kot manjew ap sòti menn ou konn ki kote wap fè ti ekonomiw pozew nan peyiw nan chalè a anba a bèl bagay bèl bagay vrèman bèl. Ou konprann? Men ki Ayisyen ki pa ta renmen chita nan peyi yo ap viv? Tout Ayisyen ta renmen retounen nan peyi yo. Pa egzanp, mwen menm la a, m ka fè anpil travay. Ou konprann? M ka fè anpil anpil travay. Men peyi m pa gen kouran. Ou konprann? Peyi m pa ofri anyen. M oblije ret isit la la a. Sa vle di, ou rete, ou ap pase mizè isit. Lè nou di pase mizè, sa pa vle di nan grangou, nan mal viv, nan tout bagay, men kanmenm ou pa pati sèlman pou manje, pou bwè, ou gen fanmi, ou gen, fò ou konprann, fò ou fè ekonomi pou lè ke, ou konprann, mesye men, fò ou prepare avni ou. Men kisa ki Ayiti? Ki pwoblèm ki genyen Ayiti? Ou isi, ou rezon ki fè ou poze ou isi malgre bagay yo pa bon, depi ou Ayiti ou anfas tout pwoblèm. Ou anfas bandi, ou anfas malfèktè, ou anfas ensekirite, ou anfas vòlè, ou konprann? Bon, pito te ke tout bagay, malfèktè a pa te egziste nan peyi a. Ou konprann? Ou bay moun nan, li soti pou l touye w. Ou prete l, li soti pou l tiye w pou li.
Ou fè biznis lan, l ap detui w. Kèlkeswa sa w fè a, ou pa ka viv nan peyi a. Alò, ou oblije pati. M ap gade isi, onzè, minui, inèdimaten, ou nan lari, ou pa gen pwoblèm, ou santi w alèz, w ap mache nan lari a nan kapital la. Sa pral depan ki kote w sot ou byen w sot travay. Ayiti, nan peyi m, gran jounen moun pa ka mache. Hein? Midi moun pa ka mache. Kidnapin nan kò w, malfèktè nan kò w, ou gen tout pwoblèm nan peyi an. Hein? Sa koz menm ke w nan yon peyi w ap pase mizè, men kan menm ou rezi yo w, paske peyi w pi mal. Ou konprann? Pou n fini, n ap di w ou menm ki zanmi nou, ki zanmi youtube nou, fanmi youtube nou, ki ta vle ankouraje nou plis nan travay ke nap fè a pa bliye abòne ansanm avèk nou e si ou pa konn jan pou fè sa ale sou chanèl lan ou konprann ale sou ou pa konn pou fè sa ale sou ti espas wouj lan ou konprann klike sou Pa egzanp, klike sou ti klòch lan, retire sou pèsonalize, mete l sou tout. De la wap gen tout notifikasyon videyo ke nou lage yo. Yon lòt fwa ankò, nou di yon gran mèsi ak tout moun ki toujou anba chanèl nou an e ki toujou sipòte nou.